Chè ami, chè oditè, m sali yo nan lè sa nan okazyon sa a, nan non pwisan de Jezi Kris, paske l se Wa tout wa yo, li se Dye tout Dye yo wi chè zanmi m. Kounye a m sali yo nan lè sa a, lè de lapriyè k antre lakay ou. Nou pa esklav peche ankò. Amen. Nou pral priye a midi sa a. Kote nou kwè gen chèn kap kase. Zanmi Guadeloupe nou yo, eske ou kwè gen chèn kap kase a midi sa a? A midi nou konn sa gen lan koutim peyi nou. Se balèn kap limen, se flèch kap tire lan mond envizib sou nou. A midi ou konnen Baka pa bay kretye souf. A midi se lè mond envizib monte anwo latè pou vin goumen kont pitit Bondye yo. Men nou pral priye ansanm wi. Nou pral priye nan pawòl sa a nou jwenn. Kote l di lanj de Letènèl kanp otou de se ki le krent. Ebyen se nan grenn vèsè sa n pral priye la wi yes menm kote w ye pran pozisyon nou pral priye a midi sa kote w deja pa pitit peche ankò nou pral priye amen yes m pa konn si w prè pou fè konba sa midi a kote gen anpil flèch k ap tire sou non w lèse m di w Dye ba w pouvwa pou w sezi flèch yo nan men baka yes. Dye baw pouvwa zanmim pou dezame dyab rasyal ak le san de Jezi. Map mande w a midi sa pran pozisyon kote w pral ou pral rache foto w ki lan pye bwa a. Ou pral rache foto w ke dyab rasyal met an kaptivite. M pa konn si w kwè sa, m pa konn si w konnen gen pwisans lan san Jezi. Men kounye a midi sa m deklare nan non pwisan de Jezi Kris, amèn, ke wayòm Bondye goumen kont wayòm satanik, ke pwisans Bondye maltrete pwisans satanik, nan le non pwisan de Jezi Kris. E kounye a Dye damou m priye w pou de jèn fi, de jèn gason a midi sa, ki twouve yo nan yon eta enkonparab. Kote bakal de dyab bouche je yo. Gen de jèn fi kounye a dye damou dyab rasyal lage lan pwostisyon. M ap mande w kounye a dye damou ke w fouye men w rale yo vini dan le non pwisan de Jezi. Ke epe syèl la tonbe lan men yo kounye a menm. Ke yo koupe tèt tout baka. Amen m konnen w ka fèl jezi ou gen kapasite ou gen pouvwa yes kounya menm deklarel o non de jezi kris a midi sa kelkeswa kote yap lonmen non kretyen yo non zanmi lè de la priyè yo ke dife syèl la tonbe la kelkeswa kote yap lonmen non frèm wap bezwen pè non Jezi reponn pou wou. Nan peyi astral yo, nan mond astral, nan mond envizib, kounye a m deklare blackout total. Èske w kwè l zanmi m? Amen. Pandan w devan yon ti pandan w devan yon ti chèz ba avèk foto w, m deklare ke tranbleman de tè fèt. Amen. Amen amen M pa konn kote wap tande lè de la priyè Men m deklare kounye a dan le non pwisan de Jezi Kris Kelkeswa kote yo te pran rab yo mete l o non de Jezi Ke dife syèl la pran paske l di Lanj de Letènèl kanpe otou de se ki le krent Il les arrache o danje Men kounye a Dye imòtèl Map mande w batay pou 2 jèn fi. Al mete sa kote yap site non yo lan asyèt blan an. Sè Mari Bondye beni w. Map mande w ke goumen pou yo. O non de Jezi Kris. Sè Javeline ke wayòm Bondye a antre lakay ou. Kounya menm m deklare o non de Jezi Kris. Mete sa kote yap site non w. Ke tranbledman de tè fèt. Mete sa kote yap site non zanmi m. Mwen deklare ke lesyèl reponn pou ou. Ou konn sak gen an midi lan peyi w. Si w latibonit ou ka konn sa map di la. Si w leogane ou ka konn sa map di la. A midi koman yo fè l. A midi se lè yo devan bawon. Amen. Kounya m deklare ke le sent espri de Dye vizite bawon santral lan pòtoprens. Mwen deklare a midi a. Mwen koupe tout kontak satanik. O non de Jezi Kris. Kounye a midi a m deklare ke wayòm syèl la ap domine sou wayòm satanik la. Amèn. Depi l ap domine n pa ka pèdi batay. Depi se li k ap domine kretyen yo n pase deja. M deklare l m aktive l nan non Jezi. Frè Daniel Bondye beni w. Resevwa yon doub touche kounye a. Amèn. La famille Philbert Bondye beniw m deklare kounya a midi a lèswa kote yap lonmen youn lan fanmiy sa yo ke mèt levanjil la fè dega ke mèt levanjil la fè dega wi amen amen Amen deklare dife o non de jezi m deklare flèch a doub tranchan m deklare epe doub tranchan lan men yo frèm m deklare dega lan mond envizib mwen deklare blakawout total lan mond envizib kounya kelkeswa kote zanmim yap site non lan lè sa lan okazyon sa.

Ke le san dezi reponn pou a midi a frèm. Frè Brinel. M deklare o non de Jezi kounya sou lavi w. Kelke swa kote yap lonmen non w. Ke epe syèl la fè dega. Amen A midi se lè yap rele moun nan asyèt blan. Men m deklare kounye a ke tsunami syèl la eklate nan tout perestil. M aktive la le non de Jezi. Kounye a m deklare l ke volkan syèl la pete nan mond envizib ak le san de Jezi. Priyè midi l ye frè m, pa rete kanpe. Kelkeswa kote yo ka tandel nan travay la pa mwayen entènèt, youtube, facebook. Mwen mande w abòde a chanèl la pou ka jwenn plis priyè. Yo pap manke pa beni tou non. Amen. Amen amen. Ke le san dezi goumen kounya pou tout kretyen yo. Amen. Kounya m deklare ke ve syèl la kanpe anfas ti sentane. Mwen deklare ke Amen! La dwat de Letènèl manifeste anvè nou kretyen. Pastè Vinel Bondye beniw. Kounya m deklare ke fanmi w pwoteje. Pastè Israël, ke le wa dè wa goumen an favè w. Ke Jezi Kris pran kontwòl fanmi w. A midi a. Kelkeswa kote yap lonmen non ou zanmim gwadloup brezil mestik tranbleman de tè ap fèt nan plas la kelkeswa bal 500 lenglen sou yap entèpele dèyè ou m deklare ke jezi kris gou mavel nan wout li lagel atè san fòs o non de jezi m deklare sou lavi ou son beni frèm pa pè baka Tú eres Hijo de Dios. Amen. Ou se pitit Bondye. Ou se pitit moun ki gen lavi nan li a. Ou se pitit wa de wa. Pitit prens de pè a. Pitit moun ki goumen an lè goumen a tè a. Se pitit nou ye frè Brinel, ou pa bezwen pè a midi a. Le san dezi kouvriw kote w ye a frem lan travay la ke w konekte a la trinite kounya menm ke la trinite baw yon vizit espesyal frè Jaki ou menm a tout madanm ou pitit ou ke lonksyon gerizon tonbe nan fanmi an. Dans le nom puissant de Jésus Christ m deklare flèch pou letènèl e flèch pou ou zanmi amen zanmi lè de la priyè yo m deklare epe pou letènèl epe pou nou mwen deklare san pou letènèl e san pou nou m deklare flèch pou letènèl flèch pou nou m deklare kounya ke letènèl mete nan dife m deklare ke Jésus Christ mete nou an dife Megley chak zanmi lè de lapriyè kap tande okazyon sa ke ou an dife ke lanje letènèl kanpe otou ou kounya menm deklarel mak tirel dan le non pwisan de jezi kris ou pa esklav peche ankò menm kite konn gen perèz a midi depil fè midi te konn gon vye perèz men m deklare ke dife syèl la tonbe sou perèz li boule perèz ansanm ou menm kounya yo ka yon bòkò. Yap espedyon espedisyon dèyè pou sak sidan. M deklare ke pe syèl la batay pou ou. Amen. Ke double tranchan goumen pou ou nan lè sa. Ou menm ki Guadeloupe, ke Mestika, ki la République Dominicaine. Ke le san dezi goumen an favè w zanmi m. Amen amen Ke Jezi vizite w zanmi m. Ke le wa dè wa goumen an favè w la fami Pierre Bondye beni w. Kounye a m deklare ke le san dezi goumen an favè la fami sa la fami Pierre kap koute m Chili, Ayiti, Lèzetazini.

La famille Delphin Bondye beniw Bondye beniw Le sang de Jezi kouvriw frèm A tout madanm ou pitit ou kote ou ye a A midi sa m deklare ke ou pwoteje M deklare ke syèl la kouvriw wi frèm Ou pa santi latrinite andan w zanmim. Leson de vi sou love ou frem. Ou se yon moun beni. M aktive l ak le san de Jezi frem. Ke midi sa son midi de proteksyon. Ou pa ka madichonnen non. E m deklare l m aktive l dan le non de Jezi. Kelkeswa vizit demonyak ou ta sipoze resevwa pandan jounen an. Mwen amen mwen anile yo m gate yo dan le non pwisan de Jezi. Jodi a ou paka resevwa vye nouvèl non paske gon òm de Dye kap lamante pou ou m deklarel m aktivel nan le non de Jezi sè Rose Miguel Louissaint Amen Bondye beniw wap koutem depi petit paradis Bondye beniw sè pam bon kouraj ke lespri k tap goumen ke lespri k tap mennen Esther a mennen la vou jèn fi. Li deklare sou lavi ou fò fè siksè a tou zega. Kèlkeswa jan sa ye, levanjil pou fè sèm e trè byento nou gen pou nou rankontre dan la glwa ansanm o non de Jezi. A midi sa a m deklare fòs fè nwa tonbe devan fòs Bondye. Frè Rony Badio Bondye beni ou. Frè Pyè Pòl kote w ye a la jenès Les jeunes en action di Kris Bondye beni nou kòman nou ye a midi an m deklare ke te depi se konte a plonmen nou nou ke dife tonbe Amen Amen ke m deklare kounye a w son moun libere ou son moun beni m aktive l ak le san de Jezi yo pa ka chache w lan lis moun ki lan peche ankò zanmi m paske le san de Jezi pirifye w. Yo pa ka chache w lan non lis moun ki lan adiltè ankò. Paske w pa pitit de mou ankò. M aktive lakle san dezi zanmi m. Ou son pwoteje kont dyab. Ou son dife pou boule baka. Sè Naomi depi chili. Bondye beni w. Madam Jenel, manman nou pa lafwa. Ke le san dezi vizite w kote w ye a. Amen zanmi kouliti ba yo. Bondye beniw bondye beniw ami diyon son moun beni amen amen ou pa esklav peche non homme de Dieu yo moun ki pat ka fè inèd tan nan lapriyè m deklare ke vokabilè lapriyè antre lakay ou Ke dimansyon lapriyè antre lakay ou. Mwen deklare kounye a menm, menm pwisans ki te akonpanye Jezi an lè l t apral priye a, ke onksyon sa tonbe nan lavi w jèn gason, ke w pèdi tèt ou nan lapriyè, o non de Jezi. Se te frè w zanmi w, Frè Jean Baptiste Edmond, Lòm Santinèl la.

Ou son beni frèm. M deklarel m aktivel zanmim ou son beni. Ou pa bezwen pè ankò. Jezi kanpe pou ou. Jezi ap batay pou ou. Dan le non pwisan de Jezi Kris. Amèn. Moun ki potko abòne a chanèl la. M envite ou fè sa zanmim. Wap beni plis avèm chak jou. Patajel share li kòmante. Di sa Bondye fè pou ou frèm. Eske w beni ou pa? Map mande w ankouraje ministè a avèk yon like, pataje l ak yon zanmi w. Sa sèlman wi. Bondye pap manke beni w frè m. Pase bòn fèt joune dan le senyè. Bondye kouvri w. Ke pwoteksyon mache dèyè w. La dwa de letènèl avè w. Bondye beni w frè m.